Nou te di sa deja, nou pral rann nou an Ostrali pou nou kapab al pale avèk zanmi nou Legi Peterson, s on zanmi, s on frè, s on konfrè, se vye moun pa nou e li fè nou chans, li ban nou on koutwazi la a, paske e pa nou k voye l lòt bò a, men l ban nou koutwazi a pou l pale avèk nou. Alò, frè m, zanmi m, kòman nou ye? Bonjour Julien Charité, bonjour tout fidèl branche yo, ou sot byen di li, donk ansyen zanmi toujou zanmi e pi frè in fwa e tou wi wi wi
alò Legi kòman sa ye e anpil anpil vwayaj pou paske dènye fwa m pale avèk ou te nan je Centramerik yo nou pat gentan fè ti pale a e pi E la menm ankò gentan al fè travay la ankò bò kote medam yo vrèman e kòman tranzisyon sa ye pou ou la anpil fatig maten ou te di ou te pale avèk mwen men eksplike moun yo kòman ou fè rive lòtbò paske ou fè anpil tan anlè. Wi bon jan w di a vre m te nan Jeux Centramérique et Caraïbes yo ki te fèt di kote de Salvador avèk kanmenm 2 zè de tan dekalaj orè pa rapò avèk Ayiti Men kòm Salvadò gen yon tanperati ki plito similè pa rapò avèk pa Ayiti an, donk mwen te adapte m trè vit. M kwè m retounen Ayiti le 12 epi le 15 pou m repati pou Lostrali, fè 3 jou anlè a. M kwè nou fè Pòtoprens, Miyami ki anviwon 2 zè 45 minit. Epi nou fè Miami Doha ki se Qatar an 14 è d'tan. Epi nou fè Doha pou Perth kote ekip la etabli kan de baz li Ostrali an ki te anviwon 10 è d'tan. Donk si w eseye fè total lan sa fè plis ke 26 è d'tan. Donk se plizoumwen sa. Jodi a gen anpil fatig. Egzakteman, paske dekalaj orè an ti jan dwòl. Nan pèt kote m ye la, pa egzanp, mwen menm m gen tan gen madi maten. E ou menm m konnen se lendi swa ke ou gen. Lendi swa m gen la. Donk se 12 èd tan.
Sa nou abitye di le jou e la nwi an se sa. Ou menm ou gen nan nwit te, mwen menm mwen la jounen. Donk se sa. Ou menm ou nan maten, mwen menm mwen nan aswè. Egzakteman, se egzakteman sa. Donk mwen nan madi maten 8 è 45, epi ou men mwen nan lendi swa 8 è 45 di swa.
Egzak, egzak.
Se pratikman 24 è de diferans. 12 è de diferans, pardon. Egzakteman.
E sa ki dwòl an Ostrali an, chak vil ou ale yo, yo genyen pwòp fizyo orè pa yo. Pa egzanp, Lè n te ale Brisbane lan, li menm se 14 zèd tan an plis Ayiti. Lè nou ale Adélaïde lan, li menm se 13 zèd tan edmi sou Ayiti. Sal sèl sa ki yon ti kras entrige m se edmi an m pa konn kote l soti men m konprann rès yo.
Bon, e vreman yon lòt fizi orè, yon lòt e m ta ka di eksperyans nan sans sa a. Bon, Depi ou rive lòt bò a, ou gen tan patisipe a 2 match seleksyon Ayisyèn nan, ou gade antrenman, e anvan n pale de dènye match la, nan 2 match anvan yo, ou menm, kòman, sa w te wè, e ki jan sa te ye pou nou menm Ayisyen ki te la, kòman n te sipòte presyon sa, paske se pa depresyon nou pran pa bò isit nou menm?
Bon, premye bagay la se ke nou tout ap dakò avan konpetisyon an, depi n konnen Ayiti fin kalifye pou koup di mond la, li nan gwoup Angletè, Lachin, Dànmak, e sou papye se nou menm ki te ekip ki pi fèb lan. E se sa k fè anpil moun di avèk rezon, e nou nan gwoup de la mò. E moun sa yo pat gen, pat gen, pat gen tò lè yo di sa. Men il arrive ke Nicolas Delépine, an fonksyon de poul sa, misye konstwi yon ekip a la defansiv. se te kanmenm yon chwa peyan pa rapò a match nou jwe fas a Langletè lan. Menm si gen anpil moun ki kwè ti kras okazyon ke n jwenn yo nou te sipoze transfòme yo paske lè w ap jwe avèk gwo ekip ou p ap jwenn anpil okazyon. Ti sa w jwenn yo ou eseye transfòme yo le plis ke posib. Donk nou te yon ti kras peche nan sans sa. Men si n ap teni kont de kontni match lan, sa Langletè reprezante, te Haïti te plito byen sòti paske kanmenm chè li li fè yo mete 19 fare paske yo konte yon pakèt lòt te men an reyalite li fè vreman bon 10 fare donk se te kanmenm yon matche se sa se sa men pa kont menm se a la verite match nul lan li plis sanble rezilta nòmal lan si n ap teni kont de rate, bon m rele sa rate Rosny Loissaint an aprè pas Corventina pou Nerilha ki fikse defans lan epi ki mete l an òbit. Li fè sa ki pi difisil lan se te kontwole balon pou mete defans yo dan devan epi an fas gadyen an. frap li an te sipoze o mwen fè wotè gadyen pa tap jwe la avèk pye l. Nou ka regrèt sa men bon, dan lansanm tout moun te montre yo satisfè sou prestasyon sa. Men pa kont devan la Chin nan la li vrèman ineksplikab. Venntynevyèm minit katon wouj. epi ekip nan toujou rete ap defann ò nou an siperyorite nimerik. Donk, se blòk la nou te sipoze monte li epi mete an danje, fè ke se Lachin k ap defann. Malerezman donk, jwez yo yo pa t konprann li konsa, Delepin ban m di l pa t pase konsign nan kòmsadwa epi gen tout regrè sa. avèk konpòteman abit yo tou ki mete yon ti kras lese a Dejina tou. Wi, paske nan match sa a e Legi, imedyatman katon wouj la bay, te dwe gen yon kalkil rapid ki fèt pou ta kapab fè yon ajisteman. Poukisa? Se paske lè ekip Lachin nan pran katon wouj la, yo poko regwoupe yo. Lè m di yo poko regwoupe, sa vle di tèt yo poko fin klè. sou sa. Metan lè w ba yo tout premye, fen premye mitan, yo gen tan reflechi, yo gen tan pran stabilite yo, y antre nan vesyè, lè yo soti, yo gen tan konnen sa pou yo fè. Men si imedyatman sou le kou, ou ba yo yon ajisteman, lè sa ou t ap pèmèt ke yo pa t ap gen tan regwoupe yo rapid pou yo ta kapab metan, m ta ka di reprann kontwòl match la ladan. E sa fè m panse anpil moun kritike sa, men, e ba la, epi tou,
Se yon bèl kalkil ou fè. Wi, wi, wi.
E pi sou chanjman yo tou, te gen ti pale tou. E jisteman, paske depi Sherley fin pran kou an, li pa nan match ankò, malerezman Delepine pa wè l.
Wi, paske. Batcheba ki te plizoumwen ap fouke kò l. San pou m ba w avanse, lè Sherley fin pran kou a, m ap swiv sa, kamera a rete sou li tout tan. pou yo ka montre ke l pa alèz. Egzakteman.
Men malerezman kotch la pa t wè sa. E Batcheba ki te pito ap byen souke kò l nan match la, se li menm li chwazi retire. Pandan ke Rose Leboeuf jwe la, donk vizibleman nou te wè ke l pa t dan le kou. Non, vrèman l gen gen anpil regrè sou match foutbòl sa a, kote ti medam yo ou gen kòm enpresyon yo sèlman kontante yo ap defann, yo pa konn ki lè yo gen avantaj, yo pa konn ki lè pou yo Pou yo jwe pou yo mete advèsè yo an danje. Vrèman sa te yon ti kras ki pa konpreyansif. Li vin parèt kòmsi konsign nan te manke klè.
Oubyen ankò se te yon ekip misye sèlman konstwi pou defann, defann, defann, defann, yo pa gen dwa pou yo atake. Tandiske, prèske m ta di w 50, 60 pousan jwez nou gen yo se jwè ki kapab fè jwèt.

byen sur ki nan mitan teren an, donk 5 medam sa yo pa ka nan foutbòl defansif avèk yo. Egzakteman, egzakteman. Bon, malerezman sa pase pou nou devan la Chine konsa. Fò m di w isit, Ayisyen atravè le mond, Ayiti isit, sou entènèt la, tout moun gen anpil regrè. Men tou, nou pa renmen, m pa, m pa t menm vle pale d'abitraj la an swa, men lè m wè tout laprès ewopeyèn, laprès entènasyonal wè sa k pase a, omwen nou te sipoze soti avèk yon penalite pou pi piti.
Sa ki dwòl nan ka sa, se ke nan ka Rosny Loissaint an, abit la li nan var lan. Li gade aksyon an epi li deside pa bay penalti an. Nan ka pa Ketnal pa al nan var lan, ni nan ka pa Corventina li pa al nan var lan. Donk 2 penalti sa yo te plis, yo te plis klè e nèt. Malerezman li pa t al nan var. Mwen m pa konnen pou tout, pou tout e legi men pa Ketna pa gen anyen k pou fè l pa penalite nan kenn foutbòl. Ostripsyon total. Wi, total, total net. Pase, Jozak kanpe menm. Jozak kanpe. Lap tann.
Se sa. Se sa. Mwen lèm wè sa mwen lan mwen di pen. Wi, mwen di penalite. Pase, mwen pa wè ki jen. E pi va la pa menm rele abit la menm. Ou konpwen? Se la mwen pase. Non, mwen pa. Efektivman. Gen ti bay ki pase nan sans sa. Men la ankon nou menm. Mwen gozan mwen ki remen di sa. Lè nou menm nou se ayisyen. Se fè afè nou dwat, fè afè nou pwòp pou nou pa bay moun kote pou yo jwenn anyen sou nou. Si nou te gitan fè gòl nou yo, nou te gitan mache sou yo, yo pa tap ka retire tout gòl nou fè men la a ti detay sa yo se nòmal ke yo petèt rate yo pou nou. Yo rate yo pou nou. Sa w di a tèlman klè e m dakò avèk lekti w lan. Kèlke pa lè w se. se ti ekip wap jwe avèk gwo ekip ou jwenn fè devwa w fèl pa konte sou moun e Soendetz ki nan konferans de près yè lan li te jisteman fè pwen sa donk yo pa gen pou yap kritike abit pou yap kritike var sak pase yo pase donk yo menm yo te dwe fè travay pa yo. Monchè pandan w di Kiki a talè konsa m pral fè moun yo tande deklarasyon lè m fin fè ti pale avèk ou paske m pap kenbe w nèt men Kiki te vrèman bon. Vreman te byen pase. Kiki te vreman byen pase. Mdou m ap tande l kap pale, jel reponn kesyon yo senp epi avèk presizyon. Mdi ok, mdi se byen, se vreman vreman on fyète jan l te pase nan konferans de près la. Bon, konya Peter son, gen pil bagay ki di, janm toujou di disit la, nou menm nou pa fè zen isi a. Men, Nerilia fè deklarasyon, gen pil bagay Nerilia di, gen moun ki fache, gen moun ki menm di Ayisyen konn Ayisyen. Pou yo retire bras a kapitèn, gwo pawòl. Men avèk tout anbiyans sa aprè match la Chine nan, kijan sa ye konnya? Sa w wè pou preparasyon dènye match la? Bon, premye bagay nou bezwen rekonèt te Nerilia di, sou le kou de lemosyon Nerilia di egzakteman sa l te gen nan kè l. Egzakteman. Mwen m kwè ke yo merite felisite Nerilia pou fran pale l olye ke yo. yo ap kritike l. E Coach la li menm li te konprann sa. E pa rapò avèk rimè, pawòl ki t ap di Nerilia p ap kapitèn, e vestyè ekip kraze, bon Coach lan misye presize 1 nan konferans de près la ke Nerilia non sèlman ap kapitèn, ap kòmanse match, li ap jwe an 9. Ou la jwenn 9. Se vreman yon repons ekivalan. Se sa, yon repons ekivalan pa rapò avèk sa moun ap di yo. Dezyèm bagay la, pou mwen menm ki avèk medam yo depi le 18, paske nou desann nan menm otèl, donk tout aktivite kap fèt, m sanse yo kouran de yo. E kalite antrènman m wè yo fè yè lan, gete m wè ki te genyen, konplisite m wè ki te genyen antre medam yo, m pat janm wè l nan seyans antrènman avan yo. Ok. Son fason pou m di w ke pou mwen menm m twouve anbyans lan li retwouve osen de Grenadyer yo. Sa son bòn nouvèl.
Se sa. Men sof ke n ka toujou mete bemòl lan, nou kapab bat, nou pa kalifye paske fò moun yo sonje sa, paske desten nou pa totalman nan men nou. Nou pral gade senaryo a, m pral fè w fè l klè pou moun yo pou nou pa kite okenn dout nan tèt yo. Ann avanse. Exact, exact.
E se se sèlman sou sa paske Nerelia te di l e m pa konnen se eske Nerelia fè deklarasyon sa l m pa konnen. Antouka, lè l t ap soti sou teren an paske m te tou prè li, li te se pa t devan mikwo laprès men li te eksite pandan l ap soti a kote l di Nou paka bat yon ekip a 10, yon ekip a 10 nou paka bat, kòman nou pral fè bat yon ekip a 11? Bon m pa konnen, paske se nan zòn miks li t al bay entèvyou pa la suit, li pa t vin nan konferans de près, mwen m pa t al nan zòn miks, men li te di sa vrèman san l pa t gen mikwo la. Li di sa, men la ankò se menm sa nou sot di talè a, sou le kou de lemosyon, fristrasyon ni, epi l mete l deyò, men ou pral santi ke se pa vrèman, m ta ka di w se yon bagay m ta di w li kanpe dèyè l, non, se jis pou l mete yon presyon sou sa k sot fèt. Se sa, se sa, se sa. E li klè e nèt ekip ayisyen an li parèt mwen motive. E 11 m wè k ta dwe kòmanse an se Kerliteus, Betina e Tabita kòm santral, Ketna a goch, Chelsea Supre a dwat. Dayana Shirley Corventina nan mitan teren, Rosny Loassaint Batcheba pou koulwa yo epi atakan Nérilia Mondésir. Ekip sa pou mwen menm ta sipoze kapab jwe foutbòl. Wi, ekip ke w bay la, anpil moun te panse se li ki te kab ban nou dezyèm match la tou. Men konnya la, sa w bay la, mwen panse se ta petèt meyè 11 ke petèt coach la ta ka mete. Mwen gen ti pwoblèm ladan wi pandan m ap di w sa.
Alò ou menm ki avèk yo, ou menm ki konn jwez yo tou, ou ka toujou pataje konsiderasyon pa w sou sa tou. Kalite antre Daniel Etienne te fè a, mwen menm mwen kwè l te merite kòmanse match yo fas a ekip Danemark lan. Sitou nan plas Sherly Jeudi. di ki son yon jwez ofansif ke nou konvèti kòm etan defansif. Ò, Daniel li menm se pòs de fòmasyon ni. Mwen m panse olye n ap enpwovize pa rapò avèk enpòtans match la gen pito ke n te jwe avèk yon moun ki konnen pòs la direkteman. Èske w panse fizikman Daniel an eta?
Li te parèt mwen, pou mwen menm ki rekonèt jwez la depi lè l ap jwe nan mwens de 15 an, 17 an, mwens de 20 an, m te nan koup di mond la avèk li an Frans, youn nan bagay ki fè fòs li se kalite, menm si l kout men se jan kò l fèt lan, ou santi se yon moun lè l ap make ou li make w, lè l gen boul nan tou l kouvri li, difisil pou w jwenn li. M te gen dout parapò a jan m wè l bese fizikman. Men pesi fizikman, mwen pale de an tèm de kòpilans, men pa rapò avèk dwèl, ke se swa nan antrènman oubyen sa l te montre devan ekip Lachin nan, li pa pèdi anyen nan jwèt li. Ok, ok.
Anyen, anyen. Bon, anpil moun mande Daniel la tou. Anpil moun di sa, e jan w di la, rantre l te fè a te trè konvenkant, sa vin fè ke, e, men mwen menm, èske se Shirley oubyen Diana ki ta sipoze? Mwen, m ta plis nan Diana.
Li te kapab yon bòn lekti si se Diana. Men sa ki sèten se ke Daniel ta dwe kòmanse match. Sa ki rive nan ka pa Diana, li make anpil.
Se yon avantaj ke li genyen pa rapò avèk lòt medam k ap jwe pòs lan. Donk se sa ki fè, donk mwen menm pa rapò gen ti, gen ti plenyen ki fèt sou Sherley nan sans ke li manke make, li manke ede nan travay, nan tach defansif yo. E se sa ki fè, donk mwen menm mwen di, si n te vle fè yon mitan teren ki konpak, pito ke n te fè Dayana avèk Monique, paske li menm, Daniel Monique Etienne paske li menm lèl gen boul yo li pap pèdi yo epou an jeneral li toujou fè bòn pas la li toujou pran meyè desisyon
bon antouka mwen panse ke ling atak la ta sipoze ban nou on lòt vizaj ta sipoze bay dan nou anpil presyon paske lèm konnen Roseline son jwè anpil tonistik avèk Roseline batche ba nou konn sa liye deja e l t ap jwe yon bon match la devan Lachin nan lè yo retire l la. Epi Nerilia nou konnen l pi alèz, li te toujou di sa. Lè l nan aks, li pi alèz e se la l te konn jwe anpil. Sa vin fè ke m panse demen, avèk sa nou ta sipoze gade. Epi tou, nou konnen l deja, dènye ranpa a se Kerly Théus, nou ka konte sou li. Pa gen dout, pa gen dout. Kerly an sipèb fòm, menm si malerezman moun yo p ap gentan wè Lara Lakou, men se yon moun ki pwogrese Anpil.
Anpil, enòmeman. Mwen menm li etone m nan kalite seyans antrènman yo. Se yon lòt gaden pa rapò a sa ke n te konnen. Ok, ok. Bon, metten kounye a se kwaze dwèt nou pou nou jwenn kalifikasyon. Metten kounye a, se avèk sa m pral kite w ale, pran son w la a, pran tan w jan pèp la konn di l la, eksplike moun yo ti chans nou gen pou n kalifye a sa l ye.
Premye bagay la se ke fò nou bat. Ok.
E fò k Angletè bat tou. Ok. Pa egzanp, si nou bat Danemark, Angletè bat Lachin, e Lachin ap ret a 3 pwen, e Danemark ap ret a 3 pwen, e nou menm n ap gen 3 pwen. Nan règleman fifa yo, yo pale de diferans gòl. Pa egzanp, si n fè 2-0, n ap vin gen yon diferans gòl k ap nil. Or Danemark ap vin pase a mwens 2 e si la Chine pèdi li menm tou lap gen yon gòl diferans ki negatif. Donk diferans gòl lan ap kalifye nou. M kwè dezyèm kritè yo teni kont de li menm m kwè se meyè atak. Meyè atak. Sa vle di ekip ki fè plis gòl. E sou sa si nou bay 2 nou pran 2 donk nap sètènman genyen. a meyè atak la ke se swa sou la Chine ke se swa sou ekip Danemark lan ki yo menm yo chak bay yon gòl. E pi twazyèm nan se kesyon fas a fas la jisteman jan ou sot presize l lan. Donk sèl bon la Chine ap vin gen yon gòl diferans enferyè kanmenm si l pèdi kounye a parapò avèk Danemark nan fas a fas n ap pase sou li. Donk 3 kritè sa yo se yo menm ki sètènman ap favorize nou. E nou gon avantaj sou la Chine paske m kwè katriyèm kritè lè n pale de kesyon katon. La Chine avèk katon wouj pa l lan, li menm menm si l ta ret a 3 pwen menm jan avèk tout moun, si diferans gòl pa sove l, fas a fas pa sove l, nan kri. Dè katon an lap elimine paske l gen yon katon wouj, alò ke ni Dalmak ni Ayiti pa gen katon wouj. Bon, kounye a gon bagay ki rive Charite, fò n veye anwo, fò n veye anba, paske pa gen anyen k pou di yo pa file nou ti katon nou, epi menm an ka degalite, epi ti katon an fè nou tonbe. Wi, sa se youn, men èske pa genyen yon konsiderasyon de konbyen Langlotè bat, konbyen nou bat? Pa egzanp, an n di ke nou bat Danmak 1 zewo, èske Lachin oblije pran 2 zewo?
La chine depi l pèdi lap elimine.
Ok.
Paske lap rete a 3 pwen an diferans de gòl pap jwe an favè l epi katon wouj lan pap jwe an favè l. Ok. Alò ke nan ka pa nou avèk ekip Danmak lan Ann sipoze kounye a si nou bat yo, se nou menm k ap pase paske n ap gen yo prezantman yo gen yon gòl diferans ki se nul donk zewo. Si nou bat yo 1 zewo y ap gen mwens 1, nou menm tou n ap rete ak mwens 1 pa nou an. Kounye a nan kesyon diferans gòl donk n ap a egalite Dezyèm aspè a kounya se ekip ki fè plis gòl, n ap nan menm gòl avèk yo. E twazyèm kritè lan se kritè fas a fas lan, e nan fas a fas la nou bat yo. Ok, ok. Bon, m panse ou klè la a. Chans lan minim se vre, chans lan minim de vre, nou pa mèt tèt nou. Fò n jwe la fon. Wi, nou pa mèt tèt nou, men jan medam yo di l la tou, nou pral mete tout fòs nou nan batay la. Avèk disiplin byen si, pase nou pral kouri lage kò nou epi pou nou al pran de sipriz, epi nou pral gade ki sa rezilta ap ye.
Se sa, e nou pa gen le chwa. Donk, deja, se gwo mobilizasyon kote pa m, paske pa bliye n gen tan an mardi. Ou menm se lè a w ap konte la ou menm. Egzakteman, egzakteman.
Alò ke ou menm fò al fè yon ti dòmi, byen repoze w, byen priye pou ekip la. Pou m kouri leve byen bonè. Pou nou vin kriye Grenadye Alaso.
Egzat, egzat, egzat. Men, youn nan, youn nan Ayisyen, youn nan Ayisyen ki pran Mondyal la pou li se Fernando wi. Ban nou yon ti, sa w wè de sitwayen sa nan Mondyal la nou? Paske li pran Mondyal la pou li, li menm. A la verite nou pa janm vreman rankontre avek Fernando non e. Alò se nou se nou ki wè Fernando, Fernando nan tout televizyon li menm. Tout tout tout tout tout gwo foto, tout gwo imaj nou wè Fernando se sèl fanatik an Ayiti, tout kòl sa Ayiti, sa Ayiti.
Non, e se te kanmenm on gwo kalkil ke l fè, lè m di n pa wè l, sa vle di n pa rankontre avèk li, men nou wè li a distans. Egzakteman, men te sitou wè konfrè Vwadlamerik yo e avèk
Se sa, se sa ki wak yo. Ou san dout wè Aristil tou.
Wi, wi, wi, Steven. Mwen m avèk misye nou te planifye depi Ayiti pou nou te, pou nou te, bon se ansanm nou fè nou fè tout. Ok, ok, ok.
Antouka, monchè Legu, mèsi anpil. E sa fè m plezi ke w ban m ti tan sa la, monchè.